Madame la société gwo bonswa pou nou tout, sa pral depan de kilè ou pral tande pèp la pale k rantre lakay ou nan lè sa pou n kapab vin enfòme w de sa k ap pase Ayiti kòm a letranje. Mezanmi e gwo nouvèl nan Pòtoprens pandan ke Jakadè li menm ap fè kout fwap e dirèkteman nan Pòtoprens pou wè kòman ke Li kapab pete e byen fyèl bandi yo e pou moman nap pale la mèdam la sosyete ou pa mandem eleman de fòmasyon humm gwo koze e britsoukou ayè enben kote ke kèk enfòmasyon ap sikile kòm kwa se revokasyon e jakadè nan tèt lapolis la enben pou kwa li la nou tap gade nan chan mas divès pèp moun nan nan popilasyon an. revandike e ta va gen menm moun nan e ta va pipi sou yo tèlman yo sezi paske yo di se sèlman Jakadè ki ka ap fè yon ti efò la e se gwo koze ou menm kounye la w a di m men e moun ki ta dèyè do bagay sa a e selon eleman de fòmasyon yo e selon temwanyaj pèp la e ta va se e kòman dirèj Se Alick Didier Fils-Aimé, Didier Fils-Aimé, anbè ki ta dèyè do e bagay sila. An tou ka ou menm ki pa gade video sila wa di m sa w panse. Lòt gwo nouvèl tou nou pote pou nan emisyon sila a konsènan de eleksyon. Eske ap gen eleksyon? Paske jan peyi a ye la, o kontrè e jounalis ap disparèt, E moun toujou ap mouri, kidnapin ap fèt, wout bloke, eske ap genyen eleksyon anndan peyi a? E lòt gwo nouvèl tou nou pral debat pou ou anndan emisyon sila konsènan dosye Martine Moïse la, Jovenel Moïse kap fè anpil pale anpil nan la repiblik e Martelly E Leon Charles e poukwa pa Ariel Henry e se gwo koze. Lòt gwo nouvèl tou nan Mwayen Oryan an, ki nouvèl? Ki kòman bagay yo ye? E sitiyasyon vrèman konplike e nan Mwayen Oryan an e toujou gen bon jan fwap misil k ap tonbe e sitiyasyon vrèman vrèman malouk nan moman sila menm n ap pale la. E pa bliye tou maten n te di ke ta deja gen plizyè bato e militè meriken ki ta deja nan wout pou fè ki sa a, nou pral esplike ou nan bon ti mamit paske sitiyasyon yo yon ti zan konplike e pou moman sila menm n ap pale la, moman sila menm n ap anrejistre emisyon sila a, ou pa mande m eleman de fòmasyon, men depi ou la w ap jwenn tout detay prete m volim reseptè w la nou gen kèk son nou pral fè w tande, si se mwen k ap di w ou p ap kwè. Ann al tande pou plis e demann enfòmasyon pou plis detay avèk. Odyo sila, mèdam la sosyete ou pa mande p eleman de fòmasyon, depiw la wap jwenn tou detay, ann pati ansanm pou plis detay pou plis eleman de fòmasyon avèk odyo sila, mèdam la sosyete ann pati ansanm pou plis detay avèk odyo sila, mèdam la sosyete.
Lèm fin gade video sa kem pral montre nou la, m wè ke prezidan Jovenel Moïse pa tap pa mouri. E m vin konprann pou ki rezon ke tout klas politik lan, e lavalas sitou, t ap konbat Prezidan Jovenel Moïse lè l te pran desizyon pou ke li te remete kanpe sou pye Fòs Ame Dayiti, FADH. M vin konprann ki sa k fè tout nèg te rele lame a lame pou bannann, lame pou patat, lame Jovenel, lame tèt kale. Yo te di lame a tout kalite bagay lè Jovenel te pran desizyon pou l retounen avèk FADH. vin konprann. Lè m vin gade videyo sa a epi m pran tan m pran san m pou m analize l e m pral montre nou yon foto. Dabò, m wè ke Prezidan Jovenel Moïse pa ta pa asasine. Sa n ap gade la a, sa pase nan peyi Lafrans jodi a la menm. Jodi a ki se madi 17 mas 2026 lan. Se Prezidan Emmanuel Macron k ap rann omaj avèk yon majò ki fè pati de fòs ame fransèz men ki te nan yon twoup nan peyi Irak enben ki mouri nan yon atak dwòn ke de milis pwo Iran fè sou yon baz militè fransè nan peyi Irak. Jodi an, prezidan de la Repiblik lan deklare yon dèy nasyonal pou majò Arnaud Oqueil ki mouri nan atak dronn sa. E gen 6 lòt sòlda ki blese. Mesye dam, Mwen gade medya franse e m pral fè nou tande la a. M gade medya franse yo, m gade live sou de platfòm YouTube yon seri de medya ewopeyen. Frè m avèk sè m, m ap di nou sa trè byen, mond lan gen yon sèl bagay ki pi enpòtan pou chak grenn moun ki konprann evolisyon lemond mètnan, li rele lame. E m vin wè klèman. Lè w pa gen lame, ou son peyi ki san defans. Lè w pa gen lame, ou son peyi ki lage de bra balanse. Lè w pa gen lame, ou son peyi, se tankou m ta di w, ou son ti bebe ki fèk fèt, ki pa gen dan nan bouch li. Ou pa ka kraze anyen. Lè w pa gen lame, ou son peyi ki lib, teritwa w pa gen kontwòl. E ou pa enspire konfyans tou nan mond lan. Paske lakay ou, ka sèvi kòm espas pou ke tout vagabon vin prepare tout bagay, tout dezag e dezagreman pou yo atake de lòt peyi. Lè w pa gen lame, si de peyi ki nan antouraj ou oubyen vwazen w di w ke ou reprezante yon menas, se pa fache pou fache, men se aranje pou aranje w pou korije sa. E mwen konprann vreman lè prezidan dominiken an ki se Luis Abinadel kanpe a plizyè repriz ke l di Ayiti reprezante yon menas pou la Repiblik Dominikèn. Nou pa pral nan konsiderasyon yo, diwens nan tounen ladan yo. Nou konnen ki wòl la Dominikani jwe sou yon seri de bagay. Nou konn ki dezòd ki genyen. Men pa konsekan. Tout sa k gen kòm dezòd la se nou k bay li kòm posibilite pou yo pran l. Pase m ap di w sa trè byen, lè w pa gen lame w san defans, tout vagabondaj ap fèt lakay ou. Epi n konprann vreman lè Fanmi Lavalas, tout ekip Fanmi Lavalas la te lage san mil alè nan kò Prezidan Jovenel Moïse lè misye te deside kanpe mete kanpe sou pye Fòs Zame Dayiti, FADH. Se youn nan pi gwo desizyon ke Jovenel Moïse te pran pandan tout manda l la. Ou wè Jovenel Moïse pran desizyon pou ke li te bay kouran 24 sou 24? Ou wè misye te pran desizyon pou ke li konstwi wout nan peyi a? Ou wè misye te pran desizyon pou l koupe kontra? Men pi gwo mal ke prezidan Jovenel Moïse fè avèk la klas politik tradisyonèl ayisyen an, sitou pou pati politik teworis ki rele la Fanmi Lavalas la, se lè Jovenel Moïse pran desizyon, padon, pran desizyon pou l mete kanpe sou pye FADH ki se Fò Zame Dayiti. Frè m, sè m, kap tande m, kap gade m la, se grav wi. M gade videyo a onètman, m pa di m anvi kriye non, men m santi tout san m ap tresayi, tout kò m ap fè chè de poul. Diskou Emmanuel Macron. nan okazyon sa. Son bagay ekstraòdinè. Son bagay ekstraòdinè ki pase nan peyi la Frans. Jodi a la menm. Mesye, se tout pèp la ou santi ki on pèp li mobilize pou kanpe. Ok? Ou santi ki on pèp li mobilize pou rann omaj avèk grenn sòlda sa a ki mouri nan yon atak dronn ke de milis pwo Iran fè sou yon baz militè fransè nan peyi Irak. Ou santi pèp fransè a e wap gade anba live yo kijan ki popilasyon on ne peut plus mobilize ok pou ke yo rann omaj sa a avèk jeneral alò majò oubyen kolonèl Arnaud. Prezidan Emmanuel Macron e rann omaj avèk sòlda a e pwofite fè 2 gwo deklarasyon nan okazyon an ke nou pral pataje ansanm avè w talè konsa. Men antretan, ban m di w ke pa bò lakay, de jou an jou sitiyasyon an ap vin pi konplike. Je si dezole Map di yon bagay men m santi l li lan wout paske pou mwen menm li ekstrememan grav. Pa egzanp gen yon reyinyon ke anbasadè ameriken ki nan peyi Dayiti an ki se mesye Wouster patisipe nan Wanament nan lokal Kodevi an avèk 2 dirijan dominiken. Reyinyon sa fèt sou fòs miltinasyonal oubyen fòs represyon de gang ki pral deplwaye nan peyi Dayiti apati de mwa kap vin la. Premye twoup kap rantre an Ayiti, twoup sa ap soti nan peyi Tchad. Tande byen wi twoup sa kap rantre nan peyi dayiti lap rant twoup sa kap soti e alò kap vini nan nan kad fòs represyon dè gang nan lap soti nan peyi tchad mwen menm map di nou sa onètman sou wout kem wè nou ye a gen yon bagay kap pale depi trè lontan e kem santi nou pral viktim de li vreman malerezman Jenerasyon pa m lan, kèlke pa parèt yon jenerasyon ki gaspiye, men ki pa itil peyi a anyen. Paske yo kanpe, yo kwaze bra yo, y ap plenyen, yo kite peyi a ap depafini. Kote kon ti gwoup vagabon, yon ti gwoup san koutya, yon ti gwoup iletre, yon ti gwoup ti vòlè yon ti group san sal ki rele tèt yo politisyen yo detwi yon peyi avèk tout moun ki ladanl pandan 40 dènye ane yo nou kite yo ladann nou kite yo la toujou aprè 7 fevriye 2026 aprè 7 fevriye 2026 pou nou kite menm ti group politik sa ki trennen nou la. ki mete n nan eta sa a pou nou kite yo jodi a, y ap siyen akò antre yo, y ap y ap pral siyen pati politik, enskri pati politik nan CEP sou fòm ke yo pral nan eleksyon ankò yon fwa pou yo renouvle tèt yo. Nou kite yo la a, nou aksepte l. Mwen menm lè m gade diskou Prezidan Emmanuel Macron. fè jodi an nan peyi Lafrans pou omaj nasyonal avèk yon sòlda fransè ki tonbe jisteman nan peyi Irak. M di gon grenn bagay ki enpòtan pou nou jodi a, se pa kritike La Dominikani, li pa pi ti lwen anyen, se pa kritike anbasadè ameriken, li pa pi ti lwen anyen, se pa kritike pale de oligak, li pa pi ti lwen anyen men jodi a, si nou bezwen rezoud pwoblèm nan, si nou pa vle pèdi peyi a, si nou pa vle Ayiti vin sou titèl definitivman, il fo ke nou antan ke Ayisyen pran responsabilite nou pou ke nou sòti peyi a la a. Men sa map di la a, li trè enpòtan pou ke lapolis nasyonal dAyiti avèk ti gwoup nèg ki rele tèt yo militè nan peyi dAyiti yo, ou byen tou militè yo, ta va konprann reyalite a. Mesye dam, nap pèdi peyi a. je suis désolé map dil li fèm mal paske mwen kòm jèn gason m fè sakrifis anpil pandan 4 dènye ane yo nou goumen anpil nou reziste nou kanpe rèd nou kenbe karaktè nou nou pa rantre nan konbine avèk pèsòn sof ke nou di fòk peyi nou bon sèl sèvis yon nèg ka rann nou e rann tèt li rann peyi a Se kite Ayiti fonksyone. Sispann rantre nan konbinn pou siyen akò pou kenbe peyi a nan eta sa a. Ede nou retire peyi a nan eta sa a. Ayiti, de jou an jou, sitiyasyon ap vinn pi konplike. Ap vinn gen plis mizè, ap vinn gen plis gang. E gang nan Se yon jwèt ke l ye, se yon veritab zouti politik nasyonal kou entènasyonal ap itilize pou ke yo kapab mennen nou kote yo dwe mennen nou an. Tande sa m ap di w la wi, lamizè, chomaj, povrete ekstrèm nan se yon veritab zouti pou fè lajenès rantre nan gang pou ke dejou an jou n ap devni yon menas ekzistansyèl pou rejyon an. E pyès peyi pap aksepte ke nou kontinye ap fonksyone la. E map di n sa, si nou gen malè, nou kite Ayiti, fè yon lane, de lane, konsa ankò, Dominikani ap gen rezon sou nou. Sak fè lap gen rezon? Yon bagay map mwen pral di la, li di, men se yon verite absoli. Dominikani gen anpil Ameriken ki se pro prezidan Trump, Noel te di l avan yè, de zanmi pèsonèl li k ap fè de gwo envestisman an Repiblik Dominikèn. Yo chwazi la Dominikani. Se yon chwa entèlijan pou yo. Paske lè w gen lajan w ap envesti, ou dwe chwazi yon ti peyi ki sef, ki gen stabilite politik pou ke ou kapab envesti lajan w lan. E yo ap fè l nan yon bon moman kote ke gen yon gouvènman Enben jisteman k ap travay nan enterè pèp dominiken an k ap goumen pou stabilite, k ap ranfòse sekirite de jou an jou. Prezidan sa rele Luis Abinader. Mesye dam m ap di nou sa, rann tèt nou sèvis la, an nou fè efò ke n kapab pou nou pa nan lojik kritike la Dominikani an, an nou fon ti fèmen zye n sou sa. Ou konn sa k fè n ap fèmen zye n sou sa? Pou nou ka fokis Sou ti group nèg ki siyen pak la bay fizeme ya. Ou pa menm bezwen gade fizeme menm. Pa menm bezwen gade oligak yo menm. Ou konn sak bay tout pwoblèm nan? Se structure politik la nan peyi dayiti. M pran Bondye nan syèl la kòm temwen. Si nou fokis sou sa, nou mobilize, nou sansibilize le pèpl ayisyen, yo jwenn yon posibilite paske gon bagay ki pral eklate ayiti. Gen yon bagay ki pral eklate men fòk nou kontinye alimante l pou nou mete l kote pou l ye ya. Paske pa bliye, ou wè gè sa k ap fèt nan Mwayen Oryan an, mwen garanti nou, depi l dire yon lane, Ayiti ap gon bagay ki pral eklate. Paske grangou a, l ap miltipliye pa san nan peyi Dayiti, fyèl pèp la pral pete, defèt, n ap tou jwenn ti etensèl ke nou bezwen an. Men n ap di pèp la, veritab pwoblèm nan, se politisyen yo, avèk jounalis nan medya tradisyonèl yo. Se grav wi! Paske mwen menm map di nou sa trè byen, mwen gen tanperaman militè, se pa yon jwèt ke li ye. Moun mwen pi rayi sou latè, je suis désolé, map di l, m pa ta sipoze rayi pèsòn. Men moun mwen pi pa vle wè sou latè, li rele Jean Bertrand Aristide. Moun mwen pi pa vle wè sou latè, li rele Jean Bertrand Aristide. Paske misye, fè ke mwen, m pap sèvi peyi m jodi a, kòm militè de fòmasyon. Paske misye kraze peyi, lame peyi m, an 1994 e avèk youn nan pi gwo imilyasyon kote ke misye rantre nan peyi a avèk de twoup amerikèn pou vin met bòt sou kou de sòlda ayisyen. Misye rantre avèk de twoup amerikèn. pou vin met bòt sou kou 2 sòlda ayisyen epi l kraze lame dayiti. Menm 1994 sa a, la Repiblik Dominikèn pran desizyon yo menm pou ke yo gen yon lame solid ki byen striktire. Yo reòganize lame yo. Yo pran desizyon politik pou yo reòganize lame yo, pou lame a pa divize, pou lame a vreman apolitik. Epi yo di ke politik la pral bay le ton vreman nan sans li dwe fèt la. Nèg yo mete enterè pèsonèl de kote, yo deside avèk avanse avèk se enterè pèp la, enterè pèp dominiken, enterè peyi a. Nèg yo avanse avèk la dominikani. Mesye dam, se pa yon aza. 94 2026 sa bay egzakteman 32 lane jodi a la dominikani ap fleri se pa rayi poun rayi yo men son desizyon ke yo pran yo montre yo renmen peyi yo